Sa fè youn toujou. Ebyen manman Laura pa mouri. Manman l la pa mouri.
Ya.
E Laura twouve manman l twò raz. Ok. Laura twouve manman l twò raz, li twouve fanmi an twò raz pou l prezante yon moun. Paske tout rèv li se pou l te gen yon moun ki de high level, ki nan gran klas. Ok. Men paran l yo, sa yo pa rantre nenpòtans nan je l. M panse sou sa w gason ke regason tout bon ou konn sou fason manman avek yon pitit ok manman w te pote w 9 mwa nan vant m panse si w ap pran moun fok avon moun tou ki kapab fyè de manman l.
Bon m konprann tout sa w di yo jeneralman genyen lè yon moun vle avek yon moun. Bon m pa konn kiyès li a vrè di, m pa konn ki sòs pou Laura. Nan tèt pa m panse w ka yon zanmi. E anpil fwa zanmi yo depi yo wè moun nan gwo moun nan vil, nan ap nève, sa deranje yo. Donk m pa kwè.

Donk m pa tap janm ka kite lakay mwen pou m ta vin ba w tripotay sou Laura ki pa verite. E asireman, gen bagay si w ta konnen yo, kòm ou di se tripotay menm ba ou, m panse se pa mal y ap fè w sèlman, men sa ka detwi w pou tout lavi w. Men, kòm etan done ke w met nan tèt ou se tripotay menm ba w, gen bagay m ap kite w pou dekouvri yo ala veye pou kontan. E pa lontan m panse w ap dekouvri yo. E lè sa, m panse w ap chèche jwenn kontak mwen pou w di, èske se tripotay m te vin bay?

Wap di si manman lap mennen w vi mizerab, si lap viv ansanm avè w nan kay vye ansanm avè w, m panse li pa te kontan li konn manman l. Gen kèk bagay m panse manman l te ka mete w plis okouran de yo, ou te kapab konn kiyès ki yo a pito. Antouka, mèsi pou enfòmasyon an men yo pa twò enpòtan.
Kòman w ye konsa a?
Kote w sot la? M te anba.
Ban m di w, ou pa wè nèg yo bay pou konpa a? Non, ou bezwen l? M pa bezwen l pou mwen, m bezwen l pou ou. Ou bezwen pou mwen
ooh ou tankou yon moun ki gen pwoblèm mantal.
Kòman ou bezwen pou mwen? Eksplike sa w di a.
M pa t di w dè ke ou vin ret anndan isi a ou sipoze sedwi konpa pou l te ka pran w san avèk tout pitit ki nan dayè sa l tap mache avèk m e konsa l te pran manman m san avèk tout yon timoun. Donk wap fè l pran w san avèk tout pitit la. Ok pitit lan bezwen papa li paka leve konsa donk konpa se opsyon manman mouri like lap viv pou kont li papa la aksepte yon lòt chòche antre anndan kay la vin viv ok m deja paka sipòte konpa
e sedwi kòman
Gaëlle si ansent ou ansent se pa foufou ok wap kòmanse pre kab kòw anndan kay la bay gwo vye mayo sa yo wap kòmanse pa mete yo wap kòmanse met ti tèt mayo ti tèt mayo pandan vant lan poko sòti li poko sòti Gaëlle. Kite gwo mayo m la ok. Ou vle di m tankou grann konsa ou vle sedui yon nèg. E pa nenpòt ki nèg, la n ap pale de konpa. Fin pale non m ap tande w. W ap kòmanse met ti tèt mayo, ti tèt pantalon, ti tèt jip anndan kay la. W ap fè tèt ou bèl, w ap mete w byen bèl. Dayè m di w sa san w sèt ou ansent e pa foufou. Pran men w. wap lèl leve le maten wap mandel sil manje kisa lap manje ok like wap mandel sil gen rad pwòp wap pase pou li ou konprann sa map di w la wap montrel ke ou ka pran swenl ke w vle edel pran swen kòl tou sa ke w sousye de li ou konprann mwen E pran pran mwen anndan kay la, e pa konsa m te vle ou anndan mwen. Li te gentan semen avèk manman m deja, donk m pa ka pase menm pou m pran l. Men si m t ap pase menm pou m pran l, ou wè m t ap pran l. Hein! Gade m byen pou w wè. Ebyen, ok mesye MK. Mèsi de fè kote resevwa m. Ban m mete dlo. Yo t aksepte ban m dlo.
Ayisyen pa renmen lè moun ap byen viv menm non mezanmi. Saj. Si m t ap sedui konpa, ou t ap wè gen kote pou m sedui l. Imajine yon fanm tankou m ta parèt devan konpa. Hein! M gen tout atou pou m ta pran konpa. Donk rele sou kò machè. Pran men w. Ou ka ban m enpe nan teknik ou yo silvouplè? Ooh Gaëlle gade m.
Gadem pou wè. Ou panse malgre konpa tansem avèk manmanm lèl wèm anndan kay la li pa anvi manyen, li pa anvi peze eh li ka pran pòz dwòl li li pa anvi rive sou mwen men m konnen lavi goute donk rele sou kòw ok m tounen desann anba.

Gen moun gen yon semèn depi l sòti m ap rele nan telefòn, lòt fwa li ap rele m pa janm ka jwenn li. Ah bon? Li pa t di w kote l ale? Non, paske m t al lekòl e lè m vini m ap chache l nan tout kay la m pa jwenn li. Sa vle di ou dòmi la poukont ou? M oblije. Tèt chaje. Ebyen, m ap fè yon fason pou m wè si m ka jwenn li oswa m ap eseye. Relel tou ok. Ok men an pasan m pa konnen si wap gen tan ou ta menm banm yon 15 minit nan tanw paske m gen kèk bagay m bezwen pale avèw m gen kèk bagay m bezwen fè avèw apwopo. A pwopo de ou menm, de jan ou ye ak gang ou, kòman relasyon nou te ye, kòman nou fè zanmi konsa. Oh m pa konprann tou vre. Dwòl poukisa tout kesyon sa yo? Paske gen yon bagay m bezwen konnen. Sa w bezwen konnen la? Men on bagay di m kilè w ap gen tan paske sa m pral di w la m pa ka di w li brèf paske gen kèk bagay m pa vle pase sou yo, m pa vle jis kouri sou yo. M ta renmen pou nou gen yon bon tan pou nou chita pou nou pale, gen kèk kesyon.

Bon, cheri, m panse sa m pral di w lan, m te di li lòtre jou, e w fè kòm si, li pase nan zòrèy goch, li soti nan zòrèy dwat. E m te gentan deside pou m pa tounen sou sijè sa ankò wi, paske m wè w panse mal de mwen. Rezon k fè m ap tounen sou li se paske, maten an, Mwen a Gaëlle nou kwaze, Gaëlle ap esplike mwen yon pakèt bagay. E desizyon mwen te di w pou nou pran an, se prèske li menm Gaëlle pran. Gaëlle di pou m pale avè w pou li.

Tout Gaëlle pa isi an eskizem si m mete vwa m wo se w konn konsa m pale tout Gaëlle pa isi an se preske se mwen menm ki koz alò selon li menm
Selon li menm men se paske se paske li panse mwen menm kont li li kont relasyon nou ki fè l ka deyò e si l ka nan lari jodi an si se mwen menm se avè m pou l pale. Ese ou panse bal asepte pou Gaël ta tounen nan kay Lala pandan li pran ansent lan. Banm diw.
Se pa ou menm ki lakoz. Gaël konnen byen se tenten lap fè kem m paka sipòtew ankò m metel deyò. Ok. Men chere Gaël se pitit ou fò eseye konprann fò eseye konprann tou. So si li menm li pale avèm li di lap vin nan kay la. lap mache nan sou lòd nou pou nou padone l so m ka padone l sa sa vle di. An sa vle di se pandan l gen gwòs la koke nan lestomak li a lè sa l chwazi vin pote l ban mwen mwen menm pou m okipe pou li sa vle di pou m ap okipe Gaëlle m ap okipe pitit pitit Gaëlle ankò. Jan m konn di w m te di w n ap jete timoun nan degè n ap fè Gaëlle jete timoun nan. Kòman jete a pale nan yo kisa k rele jete a Gaëlle s on timoun li ye e pòz granmoun li l pran wi e pase Gaëlle panse l nan nèg e panse granmoun li ye wi kounya pou m pral antre nan aplike bagay pou m fè Gaëlle jete pitit. Islande.
Kite moun sa. E sa m pral di w lan, w ap pran l jan w vle l. Non sèlman, se mwen gason nan kay sa, gen de desizyon, m pa t sipoze foure bouch mwen ladan paske Gaëlle pa pitit mwen. Men m se mari w fò w respekte m. Papa pou w ap moute konsa?

Sa w di la? Gaëlle vin viv anndan e pa lèt m voye ba ou, se pa nan telefòn m rele w m chita, kote w la m di w Gaëlle vin viv anndan isi a.
W achte kay la nan men m san m pa konnen? Sa yo pa konnen.
Ok Gaëlle gen pwoblèm, nou nou nan yon pakèt kay, nou 2 a sèlman, m fè l vin viv isi a. Men ban m di w yon bagay byen, kòman fè ou pran yon desizyon konsa san ou pa mete m okouran? Mete w okouran de kisa?
Sa l t ap al itil mwen la?

Ou wè ni ou menm ni Gaëlle ou a nap wè sak gen pou pase nan kay la. Ok sa vle di m paka sim deplase wap tann mwen vini dabò oubyen wap relem pou dim men tèl bagay mwen paka pran desizyon konsa. Ou pa wè tankou yon kopi anndan kay la ou pa wè tankou yon momi tann ou poukisa sa ta pral itil mwen la m sou sa deja.
Siga li menm. Li se pwòp pitit ou. Imilyasyon Gaël se imilyasyon nou. Paske m gentan mare w deja. M tankou yon papa pou Gaël. Li pa t respekte sa oparavan, men yo ka padone l.
M pa di m pa padone Gaël non cheri. M padone Gaël, men Gaël pap tounen lakay mwen pandan Gaël fin pran gwòs li a. Se sa m di w. Cheri, n ap fè tout sa n konnen pou n lave peche Gaël. Si Bondye li menm ki padone nou pou peche nou fè, si m t ap pale de pase m, si w t ap pale de pase w. Fok ayisyen konprann sa.
Mwen bay Gaëlle sa komanse banm gwo tèt mwen pase Gaëlle al pran gwòs li kounya ok ki enfo pat janm pèsistem poum te pran Gaëlle lèl potko gwòs la kounya Gaëlle gon gwòs nan estomak li e mwen menm kounya wap banm chalè pou mal pale eskem dou mpa padone Gaëlle. Se pa rapò jan Gaëlle pale avèm fok ayisyen konprann sa se pa mwen menm sa sa revyenm Gaëlle te nan lari Se te gwòs la poul te pran poul te gen konsyans. Depi sa gen ou poze kesyon sa. Non men wap pale avèl cheri, jan wap pale avèl la ou tandel la li menm tou gen kèk ide fok a pozel kesyon tou. Fò manyen dil ki anfè pat fè sa avan, kòman fè konn ou gwòs la, kot papa pitit la, fòw mandel sa yo tou wi. Se pa nèg dim konsa pran vin koke nan estomak mwen la, m pa konn papa pitit m pa konn anyen, m pral okipe gaye m pral okipe pitit li ankò. Pandan setan menm papa timoun nan m pa konnen. Ou twouvel lojik pou ou.

Anplis sa m di a m fini, m fini ansanm avè l. Gaël deja pot rad li yo la. Ou pap ka mete l deyò. Ou konnen ou pap ka mete l deyò la. Anben pa gen pwoblèm.
Antouka kòm mwen se mèt kay la, genlè se ou ki ranplase manman w nan kay la n ap pran bagay nou. Ok? Epi sonje m di w lè w ap pale konn kijan w ap pale avè m. Ou pa panse m ap fè w.
Wè ti baton sa a. M di w sa lè pou m fè l yo pase deja konpa. Ey!

Se de jou m vin aprann konnen kiyès ou ye, kijan de vi ke w ap mennen, m pap menm vin rete bokoto l. Èske gon bagay w ap kache? Non, m pap kache w anyen non.
Lora mete mal li. Èske gon bagay w ap kache? Non, m pap kache w anyen, kisa m ap kache w? Si m te gon bagay m tap kache w. Gen kèk moun ki rayi m, paske yo wè ti malèrèz m ye m ranmanse m avèk yon moun tankou yo jis rayi m.

Bonswa.
M ka wè Gaëlle silvouplè?
Ou sonje moun konsa toujou? Epa m pa poze w kesyon sa non. Èske m ka wè Gaëlle? Gaëlle vin chèche m. Kòman m oblije mande w si w sonje moun konsa toujou? Paske manman Kolo te mete l nan lari. Ebyen ou k te pouse l? Epa kesyon se mwen ki te pouse l. Yon manman ki gen yon timoun.

Ah ok ni yo menm ni Island se de menm bagay ou wè banm di yon pawòl etan donne kem kwaze la ansanm avèw map pito pran pou Island pou Island sispann foure bèk li nan sak pa regad li ok Island pa fool li paka ap mache beke tout pawòl moun kap pale nan katye a non non non a kiyès wap pale konsa de kiyès wap pale konsa Island madanm ou avèw de li map pale wap pale de foul kap beke wi kisa sa vle di.

Bat kon la. Bat kon nou fouk nou. Ok.
Banm baw ti repons cheri. Pata k janm fwote avèk pistèk. E anplis m pa menm jan avèw. Ou menm wè ou menm nou son ti kras kabrit. Ou gwòs plis ke istòk. Ou ta dwe panse vòl la pa konn ale. Epi istòk metel deyò. Kounya se kay moun lap mache dòmi. Wè mwen menm sa w wè istòk fè pitit yo el pap ka fèm. Sèl sa m ka diw.

Rèv Gaëlle sa pap reyalize ok Se menm nou menm ki fè konbinezon pou Gaëlle mache di se pou mwen ansent lan Pou l pyeje m nan Pou l kraze amitye mwen menm avèk Ysselande lan Amitye? Amitye, lanmou Lanmou kòmanse pa amitye wi Ou genlè pa konn sa Kite m di w sa Blan pap pase Se nou menm k ap monte tèt Gaëlle pou l di e pou mwen ansent lan Epi tou konnen pou Gaëlle ou a M tande bagay l ap pale nan katye a Konnen pou Gaëlle ou a Zanmi m Gaëlle ou a ye Ni Sandro di l si se m k pre. Pèp yon afè moun tande, sèl sa m ka di w. Pase wè, m ka fè kò m li anlè, m ka fè, m ka fè w wè l de pye si w vle. E pwochèn fwa, e pwochèn fwa ou kwaze m sou wout mwen, pa kanpe. Ou tande sa m di an? M te ka remèt ou repons Djipi a wi. M sispèk lè w ap fè l la, ou santi l repete anba w wi.